Poukisa ekip Paris Saint Germain an ap fè tout sa l konnen pou l kenbe Mbappé pou sezon 2023, 2024 lan e gade kòman yo kapab genyen l pou sezon 2024, 2025 lan? Ebyen nan videyo sa nou pral eksplike w rezon ki fè ke Paris Saint Germain vle genyen footballeur fransè a pou sezon ki ap vini yo. Paris Saint Germain se ekip sa kap goumen dèyè lig dè chanpyon. Depi lè Qatari yo vini sa genyen yon dizèn dane, se yon pwojè ki bati a kou de milyon de trè gran zenvestisman anndan ekip Paris Saint Germain an, genyen gwo jwè ki vini anndan Paris Saint Germain genyen ekselan foutbolè ki vini anndan Paris Saint Germain, genyen de jwè pwometè ki vini anndan Paris Saint Germain ki fè karyè anndan Paris Saint Germain. Ebyen nan jwè pwometè ki fè karyè anndan Paris Saint Germain, Mbappé se egzanp pafè a. Mbappé kite Monaco an 2017, apre chanpyon Monaco an 2017, Mbappé te fè yon trè bòn sezon. Kite ekip Monaco an ale anndan Paris Saint Germain de 2017 A nos jours, n ap remake ke jwè lan li menm li genyen 6 sezon anndan ekip foutbòl sa. Mentnan Mbappé vle kite ekip Paris Saint-Germain an aprè 2023, 2024. Mbappé pa janm deklare ke li vle kite Paris Saint-Germain nan mèkato sa. li di ke apre kontra l kap fini 2023-2024, opsyon plis 1 an ke l te gen nan men l, li deside pa aktive opsyon an. Donk, nòmalman, Mbappé apre sezon 2023-2024 ta sipoze kite ekip Paris Saint-Germain an. Mentnan, Paris kòm ekip pa genyen mwayen adekwa yo sou le plan negosyasyon egzijans pou l ta fè Mbappé rete. Amwenke ta jwenn ta genyen yon chimen dantant pou Mbappé rete. Men sa k ap fèt jodi an la se nan men Mbappé li ye, se pa nan men ekip Paris Saint-Germain an. Rezon, Mbappé nan dènye ane kontra l, Klèb lan vle fè l siyen yon nouvo kontra, vle l pwolonje, li menm li pa vle. Donk si l pa vle, se swa genyen yon chimen dantant pou l rete apre kontra a k ap ekspire 2023-2024, oubyen jwè lan li menm li ale gratis, sa ke Paris Saint-Germain pa vle. Men poukisa tout bagay sa yo ke Paris Saint-Germain li menm li vle Mbappé rete nan pwojè a? La premyè choz nou dwe gade Pari Sen Jèmen kòman pwojè Pari an bati. Se yon pwojè ki bati a kou de milyon. Nan pwojè ki bati a kou de milyon an genyen yon sosyete oubyen yon peyi ki dèyè tout bagay sa yo, se Katèr. Katèr se kanmèm yon peyi ki òganize koup dimond 2022. E menm Qatar tou, vini Qatar vini nan Paris Saint Germain se yon vini ki te trè politik. Paske a lepòk Sarkozy prezidan fransè jwe yon wòl preponderan pou pèmèt Qatar vini nan peyi Lafrans. E vini nan kapital la ki se Paris ville de la lumière. E gen yon reyalite ki trè klè, Paris se kan menm yon grand ville fransèz, yon grand ville européenne. Ebyen, lè w ap gade foutbòl, anpil fanatik foutbòl, yo jije ke kapital sa te kanmenm merite yon klèb ki atraktif. Paris Saint-Germain, avan Katari yo vini, te pran sèlman 2 chanpyona, an 1986 e an 1994. Apre sa, se te peryòd dizèt total pou Paris Saint-Germain. Mentnan, li foutbòl, li Politik, li ekonomi tou e li sosyetal tou lè w gade Pari, ki sa Pari reprezante nan e sou sèn ewopeyen an nan zafè marketing, nan zafè sosyete, nan zafè mòd vil lan an swa e ladan l tou. Ebyen lè w konnen tankou Sarkozy, Sarkozy pèmèt ke Katari yo vini. Anpil lajan depanse Pari rete yon ekip trè konpetitiv nan chanpyona de Frans lan. Dayè Pari se klèb ki ranpòte plis tit de chanpyona de Frans. E Pari an Ewòp fè demi final lig dè chanpyon e arive fè final lig dè chanpyon. Mentnan lè w gade Mbappé, Mbappé se sant pwojè Pari Sen Jèmen an. Dans un premye tan te gen Zlatan, Zlatan ale, dan sou sou koto gen Neymar, Neymar la men se pa menm pwa a ankò. Messi te vini, Messi kite ekip Paris Saint Germain an, rete Mbappé. Mentnan se Mbappé ak Neymar. Neymar ki pa gen menm stati ke l te genyen lè l te fèk parèt. Mbappé ki pa gen menm stati ke li te genyen lè li te fèk parèt. Stati Neymar lè li te fèk parèt se te stati twazyèm meyè jwè du mond. Stati Mbappé te lè li vin nan Paris Saint Germain lè li fèk parèt se te stati on jèn. Alòs ke jodi an la, lè w gade bagay lan, bagay lan nan yon lojik envèse avèk Neymar ki li menm ret kou gade e Mbappé ki ap pran dimansyon chak jou k ap avanse. Kounye la genyen faktè politik kestyon an. 1, Lè w di la Frans La Frans se kanmenm yon peyi ki jenere dè santèn de milyon ewo avèk Paris Saint Germain. Pa bliye, taks nan peyi La Frans se yon bagay ki enòmisim. E se youn nan rezon w ap wè ke gen yon seri de pèsonalite politik fransèz ki pa jije ke tout lajan ke y ap fè an pou yo pataje l avèk leta fransè nan sa ki gen rapò avèk taks. E gen yon seri de pèsonalite fransèz ki pa renmen vi Lafrans lan, paske vi Lafrans lan selon yo menm trè chè. Ebyen, nan sans sa, lè w gade Paris Saint-Germain ki li menm nan foutbòl fransè a, e atire stè, vle di ki sa? Vle di ke leta fransè ap jenere dè santèn de milyon ewo nan zafè taks, w ap peye bil, eksetera. Ebyen, nan sans sa, si Katari yo yo menm yo kite Paris Saint-Germain, l ap yon kanmenm, l ap kanmenm yon defisit pou peyi an sou le plan ekonomik. Pa bliye, avèk nouvo kontra Mbappé li menm li te gen nan Paris Saint-Germain lè l te rete an avèk lojik ke l ap mèt ekip, se kanmenm plis pase 500 milyon ewo kontra. Pwen Mbappé. E la près fransèz te mansyone ke leta fransè genyen lajan nan tranzaksyon sa a. Paske sitiyasyon Mbappé an se pat yon sitiyasyon espòtiv tèren ke meyè jwè fransè fòk li ap jwe nan foutbòl fransè a. Men se te yon bagay ki te trè politik Paske Qatar ki vini an nan debi dezyèm deseni venteyinyèm syèk lan, lojik lan se pèmèt ke Qatar li menm li rete nan foutbòl fransè a. E mwen di sa, la bourse française augmenter avec la venue de Qatar nan peyi Lafrans, ebyen yo pa ta vle pèdi sponsor sa a. E ki sa k kapab pèmèt ke Qatar li menm li fè yon retrè sou pwojè a? Se 1, rezilta ki gen dwa pa vini, sa kapab pèmèt ke yo fè retrè. E 2, gwo jwè nòmalman ki kapab pèmèt ke ou fè rezilta, si yo kòmanse deside kite ekip lan. Ou gen Messi ki kite, Neymar se yon pèsonalite ki su la selèt, e Mbappé li menm ki se chèf pwojè a, futur nan foutbòl mondyal la, li menm li vle kite. Sa su le plan politik ap yon mank a ganye pou leta fransè, paske dosye Paris Saint-Germain an, dosye Qatar e Paris Saint-Germain an, se yon bagay ki. purman, purman politik. Dezyèm bagay, se aspè spòtif la. Jodi an la, nou dakò ke Mbappé se meyè jèn jwè ki genyen o mond. Sa vle di si w ap fè yon jwè de mwen de 25 an, Mbappé se pi bon an. L ap yon mank aganye pou foutbòl fransè a si meyè fransè ki an aktivite an kite foutbòl fransè a. E lè w gade yon nèg tankou Mbappé, Mbappé jodi an la chif li yo pale pou li. Si w ap fè top 5 pi gwo jwè Ligue 1 de tou lè tan, Mbappé ladan l. Chif li yo pale pou li, 5 fwa meyè bitè, plizyè fwa meyè jwè, pran chanpyona yo briye l. Se vre ou kapab toujou di foutbòl fransè a konbyen gwo jwè ke foutbòl fransè a li menm li pase, èske foutbòl fransè a te genyen atraktivite sa byen avan pou gwo jwè vini? Non. Men Mbappé chif yo pale pou li. Menm lè l pa meyè bitè de tou lè tan, Ligue 1 an sede li yo Onis 299 gòl ki meyè bitè de tou lè tan. Mentnan, lè w kapab pèdi meyè jwè fransè ki an aktivite nan foutbòl fransè ak pale nan yon lòt chanpyona, gen 2 bagay ou kapab wè. 1, li al ranfòse yon chanpyona k ap pèmèt sou le plan ekonomik chanpyona sa li menm li jenere lajan negosyasyon, sponsò, dwa dimaj, eksetera k ap pèmèt ke peyi a an swa k ap akeyi jwè w lan, klèb lan an swa k ap akeyi jwè w lan jenere pwofi. Sa se premye bagay. Dezyèm bagay, l ap yon defisit total pou klèb lan sou le plan spòtif. L ap yon defisit total pou chanpyona a an swa ki pèdi meyè eleman l. E twa, sou le plan ekonomik, avèk le depar de Mbappé, nivo atraktivite k genyen, paske gon bagay ki trè enpòtan sou le plan ekonomik pou moun yo konprann, nou pran aspè spòtif lan, men sou le plan ekonomik gon bagay ke nou dwe konprann. A chak fwa ke gen star ki vini nan yon ekip, oubyen gen star ki vini nan yon chanpyona, la bourse ogmante. Genyen bokou plis de lajan ki jenere. Koman ou kapab pale de jenere lajan? Jwè lan k vini, genyen de fanatik ki pa fòseman se moun Pari, y ap achte yon mayo Mbappé menm lè yo pa fanatik Pari Senjèmen men yo adile jwè w lan. Sa se yon premye bagay. De, klèb an kesyon ki genyen jwè w lan, lè l ap pwograme match, gen yon kou. siplemantè. Si sezon presedan lan se te 20 dola ame, 20 do, 20 dola ameriken oubyen 20 ewo ke klèb lan li menm li t ap vann tikè yo, ebyen avèk la veni de yon gran jwè, ou kapab wè tikè a vin ogmante. Nou kapab wè fenomèn Messi nan e, e, e Inter de Miami. N ap wè ke biyè a te vann yon pri, avèk la veni de Messi, biyè a vann 25 fwa, 30 fwa plis pa rapò a kòb ki te la a paske klèb lan atire yon sipèsta. E kounyela gon lòt bagay pou nou wè, nou pale de klèb la lè l ap resevwa match. Kounyela ekip ki pral jwe kont klèb an kesyon an ki gen sipèsta lan, menm li menm paske non sèlman fanatik yo ta byen renmen wè Paris Saint Germain, k ap jwe, e ta byen renmen wè ekip yo k ap jwe lè ekip yo ap resevwa. Men kounyela star oubyen super star ki nan lòt ekip lan, yo ta byen renmen wè l. Ebyen òganizatè, moun k ap fè match yo e e ki la pou pèmèt ke klèb lan li menm k ap resevwa a li menm jenere pwofi, ebyen yo pral gade tou avèk ekip advès lan ke w pral jwe a, dimansyon ekip lan, pwa jwè yo, ebyen biyè pou rantre nan match lan li menm l ap bokou pli chè. Donk sou le plan ekonomik. Sou le plan spòtif ke la Frans ap pèdi meyè eleman l nan foutbòl fransè a kap yon mank a ganiye pou foutbòl fransè a an tèm dimaj e nou pale de aspè politik kestyon an kote ke leta fransè te jwe yon wòl preponderan pou Katari yo vini Prezidan fransè a Macron te jwe yon wòl preponderan pou Mbappé rete, yo konn poukisa ke yo vle Mbappé rete, paske Mbappé se imaj pwojè a, lè w di pwojè a se Carter. Donk, pati sou tout baz sa yo, nou wè rezon ki fè ke peyi Lafrans ki fè ke Paris Saint-Germain ki se klèb ki apateni avèk yon peyi etranje kote se Qatar ki envesti e nou wè mwen ba nou rezon ki fè ke ekip Paris Saint-Germain avèk dirijan l yo pa vle Mbappé kite ekip foutbòl sa paske gen yon pakèt pèt ke Paris li menm l ap konnen si Mbappé kite Paris Saint-Germain.